Nou konnen bagay yo vrèman difisil kounye a la, espesyalman sou dènye desizyon ke jij yo pran sou moun Biden yo. Bagay la difisil, vrèman difisil, e bagay yo ap vin difisil de jou an jou. Nou pral tande Lana Joseph k ap pote kèlke konsèy pou kijan nou kapab fè l. Lana Joseph se avoka pèp la, anpil moun konnen li kòm. li ba tèt li su non sa avoka pèp la ki pral di nou ki sa nou kapab fè ki lòt posibilite nou kapab fè ki jan nou kapab fè pou nou sòti nan sitiyasyon sa ki jan nou kapab ede tèt nou ni menm konsèy li yo se antan kon avoka konsèy li yo valab ke ki anpil lòt moun e sak fè nou ta renmen nou tande sa lap di yo pote atansyon e pou nou kapab wè ki jan nou kapab travèse etap sa avèk konsèy Lana Joseph yo.
Pataje live la. Fè yon zanmi w konnen ke nou live. M pa gen twòp tan jodi a. Paske mwen gen yon dènye seyans avèk yon kliyan la. Avan m al nan seyans la, bagay la si tèlman boulvèse nou. M di non. Banm fon ti pale avèk pèp la. pou n konnen kòman pou nou kapab reyaji avèk nouvèl sa. So ou menm ki ap tande m la, tanpri pataje li. Mwen t ap eseye pou m mete li nan YouTube, but n ap gentan mete li nan YouTube pou nou menm. Men konnya la, nou nan Facebook. Pataje! Di tout moun yo vin rasanble, avoka pèp la la, l ap bay enfòmasyon sou nouvèl sa ke nou sot tande a. Pase gen anpil nan nou menm k ap mande m, èske. Pwogram Biden nan fini pou nou ale mare pakèt nou pou nou ale. Non. Se pa desizyon an sa. Se pa ke pwogram Biden nan fini. Men koze se ye ak desizyon Lakou Siprèm fenk lage la, li boule. Nòtrejou, lè se te tps Venezyela, nou te pran yon baf. Jodi a nou pran yon zòk. E zòk sa li demantibile nou. Zòt sa a, nou santi l. Nou pran kou. Nou pran kou. Men, m toujou di nou, se nan batay nou ye, menm lè ke nou pran kou, nou pa bay kat blanch. Nou pa p lage. Men, w ap bezwen konnen kòman ke pou nou kontinye batay la. Batay la rèd mare. Fò nou kontinye avèk batay la. So, pataje toujou. M pa gen twòp tan ankò. Pataje pou m kapab ban nou enfòmasyon sa. Pase m konnen gen pil nan nou menm nan wikenn sa. Oh, lè m tande bagay sa, franchman, dlo koule nan je m paske bagay la rèd. Paske m deja santi kòman kominote an pral bouvèse. M deja santi doulè traka. Ou konnen antan ke manman, lè pitit ou pran kou, bagay la, bagay la. Pito se ou menm manman ki pran kou men se pa pitit ou. So, jodi an la, bagay la rèd. Bagay la rèd. Bagay la rèd. So, banm ban nou kèk enfòmasyon pou nou koman koman nap balanse. So, desizyon ki fèt lan, pase m tap eseye komanse depi a 3 zè bagay la rèd. Teknoloji pa vle mache, m di, oh, oh, oh, oh, ret trankil, ret trankil. So, men sa ke nou, m pral di nou, sa desizyon an ye, ki sa ke nou pral fè, ki strateji, ki es moun ki enpakte ak desizyon an. So, desizyon ki fèk lage maten an la. Se Lakou Sipwèm ki di li bay administrasyon Trump lan aksè pou koupe pwogram Biden nan. Men banm bon ti rale. Pwogram Biden nan, nou konnen ke se pou 4 peyi, Kiba, Nikaragwa, Venezyela, Ayiti. Ke yo te ban nou aksè depi an 2023 pou nou te kapab rantre isi, nou gen yon, nou rantre avèk pawòl, nou yon stati legal, epi depi. Pi administrasyon sa monte koze seye de pi administrasyon sa monte li boul vese imigran. So depi lèl monte li de di ke li ap retire zafè program stati legal sa. Alon lach. Li pa chache moun ki ilegal sèlman, moun ki kriminèl. Men lap chache pou l al rape stati legal nan men moun ki nan peyi an legalman. Sa son nivo ki pi ba ke nou ta panse a li menm. E jounen jodi, desizyon ki fè a se yon desizyon ki mande ke pou moun ki te nan pwogram nan. Paske li te deja di, moun pwogram Biden yo, li te koupe sa pou nou, li te ban nou 24 avril pou nou te mare pakèt nou, pou nou tal fè wout nou. Se te 24 avril pou nou kapab rekonekte, trè byen sa. So, moun yo te gen aksè, pou yo te mande pou yo kite peyi an 24 avril. E nou wè, jij Tolawani, li te bay aksè pou ke yo te bloke li. Paske sa ap te fè a, se ke, lè li di li bezwen koupe um, pwogram Biden nan, desizyon toujou an kou devan yon jij nan Boston, nan um, Federal Court. Men pandan ke desizyon an li menm, li an kou nan tribinal federal, nou te mande, Pa kite administrasyon an voye moun ale pou jiskaske jij lan fè desizyon. E ki fè anpil sans. Men, li pa t dakò lè jij Solohani te di, M pa p dakò pou w ap voye moun ale kounye a la pou retire estati an. Paske si w retire estati an, moun yo pral depòte Y ap pral pèdi stati legal yo, y ap pral pèdi papye travay yo, e akoz de sa, pral mete tout moun nan tèt chaje, so jij lan te di bloke. E nou te dakò nou te fete. Men jounen jodi an, li te mennen sa nan lakou siprèm, lakou siprèm, jij sa yo ke anpil nan yo menm li mete l nan pòch li, yo deside, yo di konsa ke administrasyon an gen rezon. pou l voye moun yo ale avan ke yon jij pran desizyon. So, ankò, se pa pwogram Biden nan ki fini. Pwogram Biden nan, li devan tribinal la. E n ap tann pou jij lan bay yon desizyon. Nou poko konnen ki lè jij lan ap bay desizyon an. Men pwoteksyon nou te genyen nan mitan an, pandan ke jij lan poko al bay pwoteksyon an, se li menm Lakou Siprèm retire nan men nou jodi an. Ki vle di ki pa gen pwoteksyon. Sa sa vle di pou moun Biden mwen yo? Ki vle di ke moun Biden yo, akoz de desizyon sa jodi an la, ebyen administrasyon an, li kapab di ok, Yo ban nou, yo ban nou limyè vè pou nou mache. So, nap koupe stati legal moun Biden yo ke yo pa legal ankò. Nap koupe papye travay yo e ke imigrasyon ka mache sou yo menm pou depote yo. So, akoz de sa, li bay anpil enkyetid. Men nou menm ki rantre nan pwogram moun Biden yo, moun Biden mwen yo pa kouri lage. Paske se pa nou tout ki afekte. Si ou te rantre nan pwogram Biden nan, ou gentan gen tps ou deja bagay la. Ok. Si ou rantre nan desizyon nan pwogram Biden nan, sa ou gen tps deja, li pa gen anyen pou wè avè w. Tps ou apwouve ou pa gen anyen pou wè avè w. Si ke rezidans ou te aplike yo apwouve, li pa gen anyen pou wè avè w. Si w te gen azil, li apwouve, li pa gen anyen pou wè avè w. Si ou gen tps ou ki an kou, ou gen yon rezidans ki an kou, ebyen ou gen yon pwoteksyon ke yo sipoze ret tann desizyon pwogram sa yo avan ke yo kapab mete lapat sou ou menm. So ou menm ki gen tps ou ki an kou, rete trankil. Pa mare pakèt ou. Ou menm ki gen yon rezidans an kou, yon azil ki an kou, rete trankil. pa mare pakèt ou. So, ou still gnyen yon pwoteksyon. Zanmi m yo ki te rantre anvan 3 jen 2024 lan, nou tout nou ta sipoze elijib pou tps lan. E si w poko te aplike pou tps lan, shame ke w pa ta aplike pou li menm. Degaje w al kouri aplike. Paske li toujou an kou. E resi tps lan ba ou yon pwoteksyon ki an kou. Men moun mwen yo ki pwan plis baf lan, se moun Biden mwen yo, ki te rantre apre 3 jen an, paske kounye a la si w te rantre apre 3 jen, ebyen ou pa gen okenn pwoteksyon, paske yo rape li. Ebyen si w pa gen pwoteksyon, mwen swete ke si w te rantre apre 3 jen, ke ou te petèt gentan ranpli pou azil, e m konnen ke nan mwa avril la, gen anpil nan nou menm ki te kouri pou ranpli pou azil, So, avèk resi azil lan, li ba ou yon aksè pou gen pwoteksyon. Men nou konnen, pwosè azil lan, y ap eseye pou yo fè nou, pou yo vin tande azil lan pli vit ke posib. Men pou le moman, li stil ba ou yon pwoteksyon. So, akoz de sa, li ba ou aksè pou w kapab jwenn yon bagay. Si ou pa t gen anyen ditou, ou rantre apre 3 jen, ou pa gen anyen ki an kou, lapatri est en danger, si ou pè pou retounen an Ayiti, Ebyen ou kapab ranpli pou yon aplikasyon azil. E mwen deja di nou si nap ranpli pou aplikasyon azil, make sure nou ranpli li, ranpli tout enfòmasyon detay yo pou yo kapab ban nou pwoteksyon avan ke yon ofisye tande ni. So ou menm ki rantre nan pwogram Biden nan, kisa ou pral fè? Ebyen, administrasyon an ponkò di nou mare pakèt nou, men yo bal aksè pou li di ke moun sa yo ka mare pakèt yo. So n ap pral ret tann toujou pou nou wè èske ki dat ke administrasyon an pral di fèmen sa. Si ke administrasyon an poko di sa, ebyen si w bezwen ranpli pou papye trava, I mean papye rezidans, ou bezwen ranpli pou papye tps, ou bezwen ranpli pou azil, degaje w. Degaje w sa ke ou genyen an pou kapab ranpli pou li an, ebyen pwoteje tèt ou. Pwoteje tèt ou. Men yon bagay ki osi enpòtan zanmi m map di nou, se ke tout sa yo kap pase a la, mwen ta renmen nou menm kòm yon kominote nou rete fò ansanm pou nou kapab ede yonn ak lòk. Yonn ak lòt pou nou ede. So, kominote ki kapab priye, ke nou konn priye, map mande nou pou nou pwan jenou nou pou nou priye. Paske, bagay la mele nan men nou. E nou konnen ke, Bondye se li menm ki genyen dènye mo a. Menm si w wè yo fè tout desizyon sa, Bondye konn leve wa, li konn kraze yo. Ok? Konn gen dekrè ki siyen, epi li chanje sa. So m pa ta vle pou nou panse ke nou pou kont pa nou. Tout weekend nan la, plane nou devan Letènèl pou nou konnen sa l ap avè nou paske Ayisyen pa ka tounen Ayiti. E se sa k fè ki fè nou mal paske nou konnen nou pa ka tounen Ayiti, pa gen kote nou kapab ale. Epi mè administrasyon sa pran desizyon kontre nou menm. Nou menm ki gen fanmi ki sitwen ameriken, ebyen nou menm sitwen ameriken nou kapab rele kong, nou kapab rele reprezantan nou, kongrè nou, lendi si Dye ve, fè telefòn yo cho! Pou nou kapab mande pou yo chanje desizyon sa. Paske menm lè lakou siprèm bay desizyon sa, administrasyon an ka chanje desizyon an. So, n ap priye, n ap aji, n ap mande a moun pou fè apèl a reprezantan yo pou nou mande pou yo retire sa. And then moun ki gen pou ranpli pou dokimantasyon, n ap ranpli pou li menm. Nou menm nan ofis nou, nou la pou nou kapab wè kòman nou kapab ede nou. E staff mwen an deja motive. Kote ke nou ap la, menm n ap priye demen si Dye ve ansanm an staf, e osi tout semèn nan n ap pral plane pou Letènèl di yon mo, paske bagay sa a Letènèl bezwen pale, epi nou ap ede pèp lan, dimanch si Dye ve nou ap pral jere dosye.